Premyèman mwen gen envitasyon vapè a epi genyen lekòl ke m te pase paske dènyèman m te vini e donk prezans mwen enpòtan pou m la e jodi a mwen la mwen vin sipòte epi akonpanye pèp gwayavyè. E ou la jodi a la nan yon kontèks kote ke gwayavyè li menm l ap fete, kisa ou pote kòm kontribisyon pou moun nan zòn nan la? Kontribisyon nou premyèman se prezans nou e aprè sa gen bagay ke nou pap di, gen bagay ke nou kenbe e sèlman prezans nou m kwè ke avan tou li siyifi bokou. Kòman ou wè popilasyon Gonavi a li menm yo akeyi ou menm antanke responsab MJSAK? nan rejyon an. Yo apresye sa paske li pa fèt fasil pou yo jwenn yon otorite vini nan fèt sitou nan zòn rekile yo e mwen yo vrèman apresye sa e mwen menm deja ke se travay mwen e m pwofite de sa pou m di yo ke mwen la avèk yo e m ap fè tout sa k depann de mwen pou m toujou rete bò kote yo. Alò, nou konnen Gonaviv son zòn ki gen anpil jèn, nou konnen ap viv yon moman ki vrèman difisil, ou menm antanke responsab nan aksyon sivik, ki akonpayman ou prevwa ba yo? Sa ke m te fè nan pasaj mwen vwayage dènyèman, mwen te pase vizite lekòl yo, epi mwen te pote balon pou yo. Okontrè, nou te genyen pou n te wè kòman ke n te ka fè yon bouyon boul nan okazyon sa a. Malerezman, sa pa t rive fèt, men mwen genyen staf lan ki m te chita avèk li, ke n ap planifye sa trè byento pou n retounen, pou n wè dan kèl mezi kote ke nou ka enplante spò a, sitou lekòl ke, gen plizyè lekòl m pase kote spò a pa pale ditou. E m ap planifye avèk yo epi pou m retounen epi pou nou avanse avèk spò a. E jenès yo menm e nou an preparasyon kòman ke nou ka akonpanye, nou fè fòmasyon pou yo, sa li an kou. E trè byento ke n ap ateri avèk yo. Èske nou deja mete yon komite sou plas pou kesyon spò a? Paske Gonayiv se youn nan seksyon e ki gen anpil jèn ki gen talan. Pa egzanp timoun yo, yo gen anpil talan nan foutbòl. Èske nou deja gen yon komisyon nou pral mete sou pye pou n akonpanye yo? Mwen gen yon komisyon men ki pa konplè. E. Trè byento, mwen genyen ke pou m finalize l, e mentnan nou gen yon pwojè an kou avèk seksyon yo. Yè, mwen te chita avèk ansanm de kazèk yo, e n ap planifye kòman ke nou kapab fè yon tounwa nan okazyon fèt Sen Mak lan, yon tounwa entèseksyon, kote ke gen yon pakèt jèn ki te konn jwe foutbòl lontan, Men, kounye a, yo chita, yo pa jwe foutbòl. N ap wè kòman ke nou ka mete yo an aktivite, epi pou yo kapab wè talan yo, konsa tou ke tanpèt, baltimò, resin, kapab wè yo, epi pou yo pran yo, epi pou yo jwe foutbòl.
Mèsi anpil. Men, direktris, avan nou tèmine, nou wè ke a chak entèvansyon nou toujou pale de foutbòl. Se vre, nou konnen foutbòl la se spò wa nou. Eske sa ta vle di ke lòt disiplin spòtif yo pa twò enterese direktris la?
Se pa paske yo pa entèrese nou, paske n ap travay sou pwojè sa. Mèsi paske w poze nou kesyon sa. Nou gen, trè byento, nou gen pou n lanse avèk volebòl e baskètbòl. Nou deja gen yon komite k ap travay sou sa, pase lekòl yo, fè enskripsyon, e pa lontan ke n ap lanse avèk li. Men ane pase, sitou pou medam yo tou. Medam yo, nou pa t pati avèk yo ane pase, men ane sa a nou deja lanse avèk yo, e y ap jwe foutbòl la. M panse ke gon pakèt lòt disiplin ke nap rantre, men se o fur et à mesure e nap rive pa entegre yo paske se de bagay ke ki te la deja ki ale men nap retounen avèk yo.
Alò jodi an nou konnen peyi a ap fè fas a yon sitiyasyon ensekiritè, èske ou menm antanke responsab ou gen nan misyon ou pou ke ou ta resi jwenn jèn yo pou ta fè yon ansanm de chita pale avè yo, ykonpri ansanm de jèn ki nan seksyon kominal yo, yon zòn nan Gonayiv?
Wi, li nan kad misyon nou, se chita avèk yo epi mande. Paske ki sa ke l ye, nou travay an patenarya. Se vre ke mwen se responsab lajenès, men gen anpil lòt enstitisyon ke ki genyen responsablite yo. Lè ke mwen jwenn de ka konsa, ke mwen rejwenn yo, e mwen di vwala men sa ke ki poze osen de jenès yo. E avèk sa, epi nou chita pou nou rezoud yo. Si ke gen bagay ke ou wè ke jiska mentnan ki pa ko avanse, men n ap travay sou yo jiskaske pou nou rive ateri. Paske bagay yo se ofur e a mezi. Yon mesaj pou ansanm de moun jodi an ki se moun Gwayavi, kisa n t ap ye? M ap di yo, moun Gwayavi e sitou jèn yo, rete konfyan. Rete konfyan ke yo genyen yon manman. Yon manman ke, dans un premier temps, ke yo pa t genyen e kounye a ke yo genyen k ap panse pou yo. E menm si ke yo wè yo pako rive, sa ke n ap travay, ke n ap fè a pako rive jan ke pou l rive, men l ap rive kanmenm paske m ap panse pou yo. Pou yo rete konfyan, kwè nan tèt yo, ale lekòl e n ap avanse vè lavan. Mèsi.